Mis prezidan, e apre anpil tan, nou pa fon ti pale jodi a la, e ou pral fon ti pale avèk fanatik baskètbòl, ou pral fon ti pale avèk jèn talan nou yo, kòman sa ye? Bon, bonswa Duvanie, m salye w, m ap salye tout moun, tout fanatik, tout fanmi baskètbòl la. Bon, kote sante nou la, nou konnen nou sitiyasyon peyi a enpakte nou, menja tout moun, donk nou la n ap siviv. E di nou non Miss President Corona tout bagay sanse kanpe e jodi a la ou tap ou ta sipoze CFC bon ou pa la Koman ou santi w pandan pandan jou sa yo? Bon ou konnen mwen menm m gen basket la nan san m e tout aktivite kanpe sa afekte m kanmenm de fason pèsonèl mwen tou pèsonèlman chak dimanch maten m te konn al jwe m paka al jwe e jodi a aprè midi an la se si ke m ta pral gen bèl joune de basketball. Tank apa de sa tap gen lòt aktivite ke nou tap gen pou nou te fè, bon malerezman se konsa men avèk pandemi an nou konnen nou oblije pran prekosyon paske sante yo prekosyon avan tou. Men nou pa kanpe totalman e m panse ke pi devan nou pral wè ke malgre pandemi an gen kèk ti avanse, gen kèk ti aktivite ke ap eseye fè kanmenm.
Americup, federasyon an li konfime patisipasyon l pou mesye yo, fon ti pale nou de Americup. Wi efektivman ane sa americup lan se americup 3 par 3 ok e te toujou te gen americup e deja o nivo 5 5 se ladanl ke nou te antame an 2018 lè nou te Suriname nou te elimine an li te kòmanse par centre basket aprè sa li te vin ale pou li tale americup men nou te elimine nou konnen nan ki sitiyasyon ke nou te elimine m e avèk evolisyon basketball 3 a 3 ap pran o nivo mondyal FIBA kòmanse ap òganize de konpetisyon e kontinantal o nivo de baskètbòl. Donk American Cup lan e baskètbòl 3 a 3, li pa anyen dot ke menm jan nan foutbòl nou konnen ke gen Copa America ke tout tan nap mande de fason elèji an, sa vle di ki regwoupe tout peyi nan Amerik lan. Donk se sa ke l pral ye, se konpetisyon kap gen pou l regwoupe ansanm de peyi nan Amerik lan. Donk se 12 peyi. Donk la nou konfime patisipasyon nou pou o nivo mesye yo. Malerezman nou pat gen mwayen pou nou fè sa o nivo medam yo paske nou te gen yon frè 1500 dola pa ekip ki te ke yo te egzije nou men malerezman e fot de mwayen paske se nou menm o nivo manm biwo federal lap kotize e pa chwa estratejik nou konfime mesye yo paske medam yo nou konnen ke nan fen novanm, dizon zòn 24, 25 novanm y ap gen pou y ale Kolonbi nan konpetisyon panameriken nan. Donk se pou sa nou fè chwa estratejik mesye yo. Donk efektivman n ap patisipe nan Amerik Kòp la. Donk pou le moman n ap tann pou n konnen èske n ap nan faz kalifikatif lan oubyen n ap nan faz final la. Donk faz final la ta sipoze fèt di 12 o 14 novanm se nan peyi Etazini nan vil Miyami. Ok, di nou non e kilè ke. Fanatik basketball ka jwenn yon pre-lis pou American Cup e kiyès nap genyen nan tèt seleksyon sa eske se toujou coach Achley ki se coach nasyonal ou byen biro federal la direksyon teknik la an fè lòt chwa? Non, nou renouvle konfyans nou a coach Achley e se coach Achley kap gen pou li mennen ekip sa. Bon men o nivo de pre-lis se avèl ke nou gen pou nal chita pou nou wè paske ou konnen kounye a le fèt ke tout aktivite kanpe e nou gen poun chita avèl pou nou wè E byen antandi nou gen yon plan ki byen elabore e nou gen 2 sib. Lè m di nou gen 2 sib la pa vle di ke nou di konpetisyon ap fèt Ozetazini. Sa ke nou gen yon bagay ki pa depann de nou ki se viza jwè yo paske anyen pa di nou ke jwè yo y ap jwenn viza pou y al ka patisipe. Donk se poutèt sa Kotch Satchi a gen pou li devwa pou l travay yon gwoup, yon prelis ki an Ayiti. Chwa nou se. Priorize mesye lokal yo ok men nou sipoze prepare nou si ke mesye lokal sa nou gen la yo paka pap arive jwenn viza pou nou gen lòt moun ki vini an sipò donk coach Ashley ap gen pou l travay sou 2 lis a 2 gwoup yon gwoup ki konpoze de moun ki esansyèlman lokal avèk yon gwoup ki konpoze de jwè ki. E konsènan viza ok visprezidan. Nou konn konnen genyen ministè dè spò, gen afè etranjè, gen primati. Kòman nou konte fè sa? Paske nou konnen ke jwè lokal yo, yo vrèman enpòtan. Sitou pou fan baskètbòl an Ayiti. Bon, pou m di w mwen menm pèsonèlman antanke prezidan komisyon 3 3 e vis prezidan federasyon ayisyèn de baskètbòl pou Americup lan, chwa privilejye nou se mesye lokal. Ok? Byen antandi jan m di w lan nou oblije gon altènativ pou si yo menm yo pa ta rive jwenn viza. Tout demach ki gen pou fèt ki pou maksimize chans nou pou nou jwenn viza n ap fè l. Kilseswa pou nou ekri ministè desa ameriken davans n ap fè l. Donk pou nou menm pou nou ta wè kijan nou ta ka favorize, priyorize mesye lokal yo. Sa se chwa pa nou nou menm osen de Vlot federal la. Lòt chwa a nou pa ka retire l nan men seleksyonè nasyonal la ki se Coach Ashley. Salomon, ki petèt li menm ki ka vle gen youn ou de lòt jwè lokal ke l estime ki ka yon ranfò pou li, li ka mete l. Men jan m di w lan, nou menm n ap fè tout sa k posib nou pou nou mesye nou yo pou nou ka jwenn viza. Men fò ke jere se prevwa, fò ke nou wè altènativ pou si mesye sa yo pa arive jwenn viza a, pou nou konnen ki sa n ap fè. Ok, la mentnan nou pral pale de ot konpetisyon. Kilè konpetisyon ke FHF genyen nan moman sa la 2021, 2022 pou seleksyon nou yo. Ok, pou onivo FHB, lòt konpetisyon ke n genyen, fen mwad jiyè a, nou ta sipoze genyen santro basket u 17 la. Se pou, se 5 sèks la ye. Ok, men avèk ki te sipoze fèt Nicaragua, ou konnen depi mwad avril, ke yo te repòte nan premye tan, e ke jiska prezan la n ap tann dènye kontak avèk fiba pou konnen èske l ap toujou fèt. Paske la, e, e, e, e, covid la ap fè yon remonte. Spektak yo nan kelke peyi o nivo Amerik Latin nan, se pou sa ke yap gade toujou. Answit, nou gen Amerik Cup lan ke jan misye di lan ke nou sipoze genyen di 12 o 14 Miami e di 24 o 26 nou sipoze genyen je Panameriken yo, sa se kote medam. ke nou jwenn kalifikasyon nou e se seleksyon U23 kote medam yo sa se 3 3 se menm konpetisyon ke nou te patisipe an 2018 Barranquilla ok kote medam yo te patisipe donk la pou dezyèm ane de swit nan je panameriken sa basket ap reprezante e lap reprezante o nivo e 3 3 nan je panameriken yo m ka di w an rezime se sa pou 5 5 lan e si tout bagay ok 2022 amerikep la ta sipoze reprann m ka di w lè m pale de amerikep la se menm konpetisyon an 2018. ke n te elimine Surinam nan ke nou ta sipoze repran. Byen antandi nou tire leson de sa k te pase nou an e n ap pran tout dispozisyon pou ane sa a pou sa k te rive nou an pa rive nou ankò, pou nou gen yon patisipasyon ki meyè pa rapò a sa k te genyen an. Bon m panse jan n te ye an l te byen paske nou te fè 4 match kote n bat tout match nou nan premye tou e m panse ke n ap gon ekip osi valab, ekip solid ane sa a ankò pou n al patisipe. Ok, pale nou kounye a de ekspatriye nou yo. Nou gen Andriche, nou gen Cedric et d'autres e kòman relasyon Biwo Federal la ansanm avè yo e kòman yo ye, èske nou pran nouvèl yo? Ok, nou gen nouvèl yo, nou menm nan Biwo Federal la, nou gen nouvèl yo pa le truchement de staff e teknik e seleksyon nasyonal nou an ke n konnen ki konpoze de anpil etranje, non sèlman gen Matt Brice ki ansyen asistan antrenè Houston Rockets, ou gen Nick Friedman ki aktyèlman asistan antrenè nan Hornets. Charlotte Hornette, nou gen Sagar Sarin ki se nouvo General Manager nou, ki se yon kad o nivo de Minnesota Timberwolves, e nou gen Aaron Winchell ki se yon ansyen kad o nivo de Miami Heat. Donk se mesye sa yo ki an kòdinasyon avèk direksyon teknik lan e plis ap siveye e mesye ki Ozetazini yo. Tou resamman la a, sa ka gen 2 ou 3 semèn, kote yo te regwoupe 5 ladan yo Miami, notamman Cedric St-Jean, ke nou tout konnen trè byen, te gen Bigor, te gen Henri ki se yon jèn ki te sot Okap, ke yo te fè yon sòt de try out avè yo. Donk, nan sans sa m ka di ke nou toujou an kontak avè yo, an le sousman de staff e de staff teknik nou an ki konpoze de anpil etranje ki ap siveye yo de trè pre tou sa. Ok.
Mètnan di nou non, e aprè. Hans Richer e ane sa nou genyen 5 lòt jèn ane sa ki ap patisipe nan pwogram ke Hans Richer avèk Chedlè te benefisye ane sa nou gen 5 lòt jèn pale nou kòman sa ye non. Efektivman kòm ou sonje an 2019 nou te gen 2 jèn ki te jwenn posiblite ale Pòtoriko se Youth Development Program FIBA e Hans Richer te ale avèk Chedlè aprè patisipasyon 2 mesye sa yo ki prezantman kounye a Ozetazini. E an 2020 akoz de korona pat genyen l, an 2021 an avèk korona yo fè l men yo fè l de fason virtyèl atravè zoom. Donk ane sa nou gen 5 jèn kap patisipe ladan l, nou gen 3 gason e 2 fi e m panse ke depi ay maten la yo kòmanse. Ben youn nan gason ke m sonje byen se se Sébastien René ki te youn nan revelasyon dènye tounwa e 3 pa 3 ke n te fè U17 lan e se youn nan jwè ki nan preseleksyon U17 lan. Donk m espere ke sa a prale byen pou yo. e m espere ke ke disi lane pwochèn nou retounen a kote ke jèn sa yo ka gen posiblite ale Pòtoriko al fè staj la paske nou menm se sa ke n ap chache se opòtinite sa yo ke n ap chache pou jèn nou yo pèmèt yo ale fwote avèk lòt jèn nan zòn nan e aprè sa jwenn dè bous pou yo Ozetazini donk la m panse ke aprè San Antriche Sebastien René se youn nan jèn ke avèk lòt ankò ke n ap travay pou yo pou nou wè si n ta ka jwenn dè debouche onivo entènasyonal pou yo.
Nan moman sa a gen anpil kotch ki ap jwenn lisans fiba nan moman sa a. Men sou le plan lokal, ki plan federasyon an genyen pou fòmasyon? Gen jèn jwè ki ta renmen kotch e genyen kotch la ki poko genyen lisans yo, ki poko genyen papye yo ki ta renmen ke jwenn enfòmasyon. Ki plan federasyon an genyen ane sa pou kotch sa yo? Ok, plan ke n genyen se ke se ta ale avèk yon fòmasyon pou ane sa de nivo 1 e ale a yon fòmasyon tou de de remiz a nivo pou yon seri de kotch paske an 2022 nou gen yon lòt palye de kotch ki sou teren an depi byen lontan k ap fonksyone ke nou ta renmen ke yo dekwoche e sètifika FIBA yo. Donk pou sela nou panse ke yon miz a nivo ap enpòtan pou yo paske nou konnen ke gen anpil kotch Se sou leta ke yo te vin coach, men pa rapò a eksperyans ke yo vin gen, yo vin gen yon sèten notoryete, men nou panse ke fò nou fè yon mizajou pou yo. Donk pou le moman nou menm o nivo biwo federal la se enstriksyon sa yo ke nou bay direksyon teknik lan, e nou panse ke yap travay sou sa, ki se 1 premyèman eseye gen yon nouvo klas, yon nouvèl klas de dantrenè nivo 1, e dezyèmman eseye fè yon mizanivo pou lane pwochèn pou nou gen dòt antrenè ki ka dekwoche sètifikasyon fiba. N ap fini avèk yon move nòt ki se lanmò HD. Dirogène Diti Center antanke vis prezidan federasyon, antanke yon ansyen jwè o nivo HBAC e toujou jwè o nivo veteran. Ba nou non enpresyon e ba nou mo w sou lanmò sa. Bon so lanmò ki mwen menm pèsonèlman e afekte paske achte Diogèn e ki tout moun konnen sou non Ti Sentè son moun ke m te gen de relasyon avè l m pap di ke m te gen de relasyon etwat avè l men nou te gen de trè bòn relasyon e il a fallu de peu ke ane sa E ti senatè pat nan soje pou. Mwen panse ke tout negosyasyon te gentan antame e fòm di ke se te yon moun onèt e lòske li te fin gen mo l avè m men le fèt ke li te vin jwenn yon òf ke mwen menm ke m pat ka ofri l o nivo de soje baskèt li te rele m li te di m men ki òf ke l jwenn li te di m si m pa ka ofri l si m ka ofri l sa pa gen pwoblèm l ap rete men si m pa ka ofri l men konprann pa rapò a bezwen li tou sa. E omwen eske m ka pèmèt li jwenn òf sa? M te di ok pa gen oken pwoblèm. E se de yon moun tou ke nou te gen echanj kote nou te gen anpil pawòl pèsonèl pa rapò li menm ki te konn ap esplike m ke li te gen anvi reyalize de biznis sitou yon kesyon de diri e peyi ke li te vle rantre ladan l o nivo e Latibonit tou sa. E mwen m te di l fè tout sa pou l te kapab. e m te prè pou m te ede l nan demach sa. Donk w a konprann ke se pa jis yon jwè konsa ke mwen wè ki pèdi, se yon moun ke nou te gen kontak tou sa. E m ap raple m la vèy e ke mwen aprann lanmò l, e m sonje dan la sware m te gen yon entèvyou ke m fin bay vè 11 zè a avèk Total Mix, e lè m ap verifye telefòn mwen nan stati m, e m panse ke m te wè stati l. E vè 11 è 15, 11 è 20 kote li te poste foto. Donk se pou mwen se yon bagay ki afekte m, ki afekte nou menm nan biwo federal la. Bon mwen kanmenm panse ke se malere ke sitiyasyon peyi an vin ke n ap pèdi jenn sa yo. Donk m ta tou senpleman prezante senpati m bay fanmi, tout fanmi baskèt la e swete ke Abner repoze an pè. Mèsi.